Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, tout sila yo ki branche nou enpe patou atravè mond lan. E son plezi pou nou avèk ou aprè midi an la a pou n pote ebyen tout premye bilten denfòmasyon nou pou ou e pou nou kontinye enfòme ou an sou aktyalite yo, dosye politik, ensekirite nou la. 24 sur 24 nap kenbew enfòme. Nap rantre dirèkteman nan dosye pastè Moïse nou konnen ki te nan prizon sa fè kèlke tan. Ebyen pastè a jwenn liberasyon li yè lendi an e anpil moun kontan, anpil moun bat bravo mwen menm presizeman. M bat bravo ebyen pou liberasyon jwè sa e pa bliye paste moise se nan nèg ki bay ebyen anpil jèn travay nan peyi a paske nèg la gon izin diri oubyen kèlkeswa jan nou ka rele l la ebyen ki gen anpil moun kap travay avèl sa ankò bon ebyen jodi an la nèg yo te fè konplo pou yo fini ak pastè a e gras a Dye msye li menm li libere zanmi konpatriyòt ti vi lakay yo. Nou pral envite w genyen plis detay. Lòt nouvèl ankò se konsènan divès polisye men ki yo menm te kite peyi a, ki te pran wout vè Lèzetazini nan pwogram ansyen prezidan Etazini an, Joe Biden. Enben polisye sa yo jodi a manifeste volonte yo pou kapab tounen nan peyi a, pa sèlman tounen an Ayiti men nèg yo ap tounen e reyentegre lapolis la pou kapab ede. peyi a donk derasinen gang nan peyi dayiti. Lòt nouvèl ULCC lage la koukouwouj dèyè Fritz Jean e ak divès lòt nèg ankò Smith Augustin anndan cpt a je ajil ebyen nèg sa yo medam e mesye ebyen ki tap banboche nan lajan pèp la nan lajan trezò piblik jodi an la nèg sa yo pral gen pou reponn kesyon ULCC ki se Unite de lutte contre de la corruption kidonk. Nèg sa yo pral reponn kesyon pou bay tout detay medam e mesye enben sou gwo kòripsyon ke nèg yo fè anndan peyi a sitou nan bagay CPT sa enben nou pral envite w genyen plis detay rete konekte bòn ekout nap tounen. E Pastè Moïse libere! E se la grande annonce vrèman e se kè kontan. Se yon bòn nouvèl ke m ta ka resevwa pou depi ane 2026 la. Se nouvèl sa. Liberasyon pastè. Se la liberasyon de pastè Moïse Joseph. M kontan anpil. Bon, nou konnen m tou. M pa ka kache lè m kontan, m pa ka kache lè m fache. M kontan anpil anpil lè Lenk Joseph rele mwen, li enfòme mwen ke, bon, misye toujou rele m pi gran, rapid, ke pastè a apèn jwenn liberasyon l, se bagay administratif. kap fèt e pou li rantre lakay li mwen kontan e gen anpil lòt zanmi kem konnen ki kontan anpil anpil e ki tap goumen ki tap batay e ki tap priye tou pou ke sa fèt e ki te rete nan motivasyon e rete avèk pasyans ke nap jwenn rezilta son viktwa pèsonèlman pou nou pou tout nou menm ki goumen. Pou sa rive, s on viktwa pou mikwo verite, ka nou konnen jisteman e nan ki nivo mikwo verite nou menm nou klè sou pozisyon nou, nou klè sou tout sa ke n ap defann du bec et des ongles, e nou klè sou angajman nou anvè de moun ke nou kwè ke yo itil popilasyon an e ke gen yon avni, sa k ap vini an nou ka konte sou tip de moun tankou Pastè Moïse. Nou sonje vizit mikwo verite nan Nòdès. e nou tal wè pastè a nan prizon an e nou te gen de konvèsasyon vrèman franch nou te pale pandanl te nan selil li nou te fon bon pale nou kominike ansanm echanje e jiskaprezan pawòl pastè Moïse yo mwen ta kab di yo make tout lesprim sam tap echanje avèk li nan selil la te fèm paske gen de sitiyasyon se yo k fè w dekouvri ankò plis moun nan m pa konn si nou la mesye. Se sa k fè n dekouvri moun nan. Se lè moun nan nan sitiyasyon ki ase difisil la, ki konplike a. Donk ou vin rann ou kont se orijinal la, se pa fake. Se yon nèg ki se yon angajman, se yon konbatan e ki deside li menm fè sa pou l fè nan enterè popilasyon l, nan enterè zòn li, nan enterè peyi l. La defèt! du dwa e toujou pwovizwa e sa fè m toujou raple nèg isi pase nou bliye bagay sa yo anpil nèg ki chèf pase lè n nan pòs la nou toujou panse ke nou la pou toutan nou toujou panse nou etènèl nou toujou panse nou pa gen fen nan pòs yo nou toujou panse se byen manman nou ak papa nou te mouri kite pou nou epoutan se pwovizwa se de pasaj. Ou ye, ou pap la pou toutan. Donk si w konsyan de sa, w ap fè anpil pridans, w ap fè anpil sajès, prèv de sajès e imilite lè w gen aksè rive nan yon nivo ki yon ti jan pi wo ke frè w avèk sè w yo. Paske se pa kòmsi w pi bon an reyalite. Se pa kòmsi w pi orijinal an reyalite. Se pa paske w pi pitit Desalin ke tout lòt yo an reyalite. Men tou senpleman, se yon spesyalite, se yon, ou ta kab di se yon bòn gras ke w twouve devan tout rès yo. Li fè w rive nan pozisyon sa. Men nou menm lè n rive nou chwazi fè abi, lè n rive nou chwazi fè pèsekisyon, lè n rive nou chwazi detui, lè n rive nou chwazi atake, lè n rive nou chwazi wout ke nou konnen k ap mennen nou move kote a. Gade Normil Rameau. Ou pa wè sa k rive Normil Rameau? Gade sa k ap pase la.
Gen plizyè lòt ankò.
Bay enstriksyon.
Nèg politik, paske ou ta fè politik. Yap fè politik avè w. Gen plizyè, gen plizyè. Paske bay la, e konsa lap vire sou ou. Egzak. Donk se game sa ke nou ladan l. Enben jisteman, la nature li menm li pa janm silans lè sa yo rive. La nature pa janm. Li pa enjis.
Bèbè lè sa yo rive. Paske wap fè, wap fè, wap fè. Gon jou k pap pou ou. Sa m toujou klè sou li wi. E son lwa de la nature, tout moun konn sa. Nou rele l, tout moun nan langaj komen yo rele l Kama. Men nou tout konn sa, gon jouk pa pou wi. Nan nan mal wap fèm, fè mal, fè mal, fè mal. Men bay la ap fini pa gaye nan men w. Lap tounen, lap tounen vè ou menm.
Lap tounen sou ou.
Ou voye wòch lan anlè men lap fini li pa tonbe, lap tonbe sou tèt ou. Wi. Exact. Lap tonbe sou tèt ou. Dosye a toujou kesyon lapolis la mesye genyen plizyè mesaj nou ap resevwa dènye jou sa yo la ki se de polisye ki yo menm pou yon rezon oubyen yon lòt ki pa t ki te kite lapolis lan swat pou ale nan Biden ki yo menm swete retounen. Zanmi sa di m genyen yon efektif 199 polisye enspektè jeneral odisyone pou te fè yo siyen yon akte dangajman ki di wi yo reyentegre e donk. Ke kapab misye ale menm se nan Biden li tale. Donk li te ekri pou mande miz an disponiblite men li retounen men jiska prezan polisye sa yo poko reyentegre donk li te swete ke mande avèk direksyon jeneral lapolis la gouvènman an pandan ke y ap fè fòmasyon pou de jèn polisye donk yo menm ki te deja pran fòmasyon ki pa gen anpil tan ke yo kite peyi a e dayè genyen li yo di ke yo te remèt materyèl yo donk. jan sa te dwe fèt. Donk yo mande pou ke nou mande avèk gouvènman an pou fon jan pou ta pèmèt ke yo reyentegre paske yo vle yo disponib pou ede peyi a. M panse se pa yon movèz ide depi se pa pa la pètit pòt moun nan te kite enstitisyon an li pat gen yon sòti dezonorant si w vle. Donk ke li te soti byen, eksetera, e ke li gen, li gen, li gen kapasite, li gen laj la, li an bon eta. Wi. Ou konprann?
Ou konprann?
Fizik, psichik. Ou konprann? Pou mwen menm, bon, pa konnen si gen lòt paramèt m pa fòseman metrize, m pa antre an lin de kont, men pou mwen menm se pa t ap yon movèz ide. Wi, mwen menm m te swete sa. Ou konprann?
Li chante sa. M panse se pa premye fwa nou evoke sa nan espas la. E te gen bon grenn polisye ki te. Wi, ki ka batay, ki te konn batay. Ou konprann? E ki al nan Biden ki panse bagay yo t ap pi bon men yo rann yo kont ke bagay la yon ti jan stresan yo retounen. Si yo ka ba yon kout men. Donk, ke lapolis la mete yon koulwa, ou konprann. Epi gade sa k ka fèt kòm reevalyasyon pou moun avanse. Konsidere dosye mesye yo. Konsidere dosye yo, ou konprann? Donk mesye Paraison ansanm avèk tout ekip ou nan nivo wo kòmandman an, ou konprann, gade sa k posib. E si se yon desizyon ki dwe soti pi wo, bò kote gwo otorite politik.

Li klè wi. Si si mesye dam yo yo prè pou tounen mgenyen lòt ki ekrim ki di yo prè pou tou men fò yo ta sur ke yap kapab rete yap pran yo.
Non men yo paka fin di pran yo konsa a vle di gen de moun ki tale. Fò yo etidye dosye yo avan yo pran yo. Wi wi wi alò nan pale de moun ki te ale ki te remèt tout materyèl yo ki te fè sa jan sa. Ann di son moun pa egzanp yo te gentan gen gen ti soupson sou li gen ti bagay. Wi non pa ladann.
Non ditou.
Avè sa yo fòk gen yon strikti ki la ki pou gade dosye yo. konprann, evalye yo an fonksyon de yon seri de paramèt byen presi epi gade kiyès. ULCC, ULCC, sòti yon nòt pou raple Ho fonksyonè Leta yo, lè yo t ap vin nan pòs la, yo te fè deklarasyon patrimwàn yo, men lè y ap sòti tou, fòk yo fè deklarasyon patrimwàn. Kisa k deklarasyon patrimwàn? Se ansanm de byen ou genyen, ou deklare ak Leta, m pral pran pòs sa la, m pral itil peyi a, m pral sèvi peyi a, men sa m te gentan genyen avan menm m te pran pòs. Lè ou fini nan pòs sa a, si l, si l, Si l dire anviwon ennan, dezan, twazan, katran, senkan, lè w fini nan pòs la, fòk ou al rann ou osi onivo de ULCC pou w al di ke m fini nan pòs la, m t ap touche senkant mil goud, m t ap touche senksan mil goud, m t ap touche twasan mil goud, ebyen m fin nan pòs la, men sa pandan m t ap touche twasan mil goud mwen an, men byen m vin fè avè l ki vin fè ke menm kite pòs la. Sèl sa m gentan fè son ti machin m gentan achte epi se yon ti tè m gentan achte men m pa gentan bati kay paske leta peye an goud m pa gentan gen pil lajan pou m te bati kay m soti byen kounya li revyen avèk teknisyen onivo de ULCC yo pou y al ankete pou yo wè tout bon vre èske w kite pòs la ou pa fè kay ou pa achte machin de lux ou pa posede yon 3 blende e si w fè l sou non tonton w sou non fanmi Yo gen kapasite pou yo wè l. Yo pral travay de konsè ak bank yo. Y ap moute yon ekip teknisyen pou ankete, yon pakèt anketè. Yo pral wè manman w fè bagay sou non l lan. Avan w te prezidan, manman w pa t posede yon milyon dola. Yo pral wè frè w lan fè bagay sou non l lan, kouzen w lan fè bagay, mennaj ou a, madanm ou an fè bagay sou non l lan. Yo pral wè ke avan w te nan pòs la, moun sa yo pa t posede anyen.

Chèche jèn gason m toujou ap pale de teknokrat ki pa bezwen nan fanmi politik nou depi se nèg ki pa ki pa pral fè vye politik sal se teknisyen liye metel travay ti jèn yo sitou mesye diplomasi a m bezwen sa ladan m bezwen wè nèg ki soti onivo de sedi onivo de AMDC Bay ti mesye yo pos mesye. Nou tande sa map di a voyel bay DJ. Ti jèn diplomat nou yo, ti mesye k etidye, yo k pase mizè, ki fè 4 an nan inivèsite a, ki fè 5 an nan inivèsite a. Bòn nouvèl pou peyi Dayiti, lame Dayiti, lame sa ke ansyen prezidan Jovenel Moise te remobilize, e byen la lame Dayiti ki jwenn gwo ranfò nan men peyi Etazini espesyalman administrasyon Donald Trump lan Lame Dayiti ki pral jwenn gwo ranfò la, anviwon 20 mil sòlda nan lame Dayiti, elikoptè, cha blende, cha daso pou kapab enplike nan konbat gang ame. Deja gen gwo lajan ki bay avèk plizyè fòs ki sou teren an ki echwe, tankou Kenyan ki pa itil anyen, 2 mèsenè ki senpleman vrèman lage dwòn men pa gen gwo. Gwo bagay ki fèt ebyen lame dayiti se sèl e kò la ki kapab rezoud pwoblèm sa byen rapid e lame dayiti 20 mil sòlda elikoptè de konba fè pye sòl pou kapab rezoud pwoblèm ki genyen la Alix Fils-Aimé ki bay gwo kè sote nan mitan klas politik lan misye ki fè konnen se jiskaske genyen eleksyon l ap remèt pouvwa a. Deja genyen plizyè pati politik ki ap mobilize pou pran lari nan jou k ap vini la a si pa genyen e alò si Alix Fils-Aimé pa pataje pouvwa a avèk yo menm jan avèk Ariel Henry bagay la pral mangonmen nan jou k ap vini la a medam e mesye pou kesyon ensekirite an Lapolis Nasyonal Dayiti, Anpil kout bal tire ant bandi ak lapolis genyen lanmò san jou avèk chen mechan ki nan yon dyèl la Lanmò san jou ki ta akize chen mechan ki ta bay koulwa ak lapolis Nasyonal Dayiti pou ta atake l Ebyen la kout zam kapab marye Rete konekte pou plis detay. Konnen ke lap kite pouvwa jiskaske l òganize eleksyon. Jiskaske gon prezidan eli, se sa Fils-Aimé avèk tout ekip li deklare ke yo la pou plizyè lanne. Tande byen sa m di an wi. Yo la pou plizyè lanne paske se si pa gen eleksyon, yo p ap remèt pouvwa, si pa gen prezidan eli, yo p ap remèt pouvwa e yo p ap mete okenn moun anlè tèt yo. Se sa ekip gouvèneman Fils-Aimé a deklare. Sa vle di ke Fils-Aimé riske fèmen pòt de, twa, katran ankò kòm premye minis nan tèt peyi an. Èske n tande sa m di an? Èske n konprann sa m di an? Toutotan pa gen eleksyon, Fils-Aimé di l ap rete. Toutotan pa gen prezidan eli, li di l ap rete. Alòske kiyès ki dwe òganize eleksyon? Se Fils-Aimé. Paske KEP a deja sòti kalandriye l e yo fè konnen ke premye tou ap òganize mwa out k ap vini la e kounye a Fils-Aimé di w ke se lè gen eleksyon, se lè prezidan eli, l ap pran fonksyon. Gen yon se senatè grandans peyi an, revolisyonè Guy Philippe. Misye pale avèk pèp ayisyen an. Li pale avèk dyaspora ayisyèn nan. Li pale avèk klas politik ayisyèn nan. Li pale avèk gouvèneman Fils-Aimé an. Pou l di ke gouvèneman Fils-Aimé an, se yon gouvèneman tyoul, se yon gouvèneman restavèk, e ki pap vin travay nan enterè pèp ayisyen an. De mèm tou, Guy Philippe kritike pèp ayisyen an, li di ke pèp la poko konprann, pèp la aksepte pou l kapab rete viv anba tant, nan mizè, nan soufrans, nan grangou, kidonk jodi an, pèp ayisyen pa konprann batay li an, pou n repete pawòl Guy Philippe. E m pral vin avèk Guy Philippe nan emisyon sa, ken pral tande sou pwen sa. Gwo vit e fanatik pastè Moïse Désir. Kote ke ayè lendi an, ebyen genyen youn nan avoka pastè Moïse yo, n ap pale de Jean Renel Senatus, ebyen misye avèk batri avoka ki t ap defann pastè Moïse lan, yo jwenn liberasyon pastè Moïse aprè ke l pase plizyè mwa nan prizon. Se yon gwo viktwa ke l ye, nou pral vin avèk yon ansanm de detay e yon ansanm de deklarasyon sou sa. Men jan m di an, nou pral vin avèk Guy Philippe talè konsa, dezi kòman nèg yo.
Operasyon kè kontan ak lajwa nan zòn Kafou Ayopò, Blaise Peterson, kote ti machann koumanse ap vin re mete plas yo nan zòn Kafou Ayopò. Se lèt nan nan yo ke y ap vin mete pou yo kab retounen vin nan espas la. Pa bliye, pandan wikenn ki sot pase a, Jakadèr avèk polisye de tout inite konfondi ki twouve yo nan Lwès lan te akonpanye nan kad dispozitif ke yo t ap pran pou pèmèt lavi reprann nan nivo Kafou Ayewopò ki se yon aks enpòtan ki te abandone. Eske l pral rete kenbe pou konbyen tan se pi gwo kesyon ki ap poze. Sepandan, gen divès espas nan sant vil de Pòtoprens ki toujou rete sou gwo presyon avèk bandi ak zam k ap fè sa yo vle ak sa yo pito. Ayè Blaise Ferson, nan mitan jounen an, zòn Plèn nan te gen gwo presyon ki t ap moute sou li parapò avèk plizyè gwoup ame ki gen zam nan men yo k ap kanpe fas a fas parapò avèk sitiyasyon ki egziste. Lanmò San Jou te akize Chen Mechan kòm moun ki bay lapolis koulwa pou l pase. Èske pral gen batay ant Chen Mechan ak Lanmò San Jou nan jou ki ap vini yo? On dosye anpil moun ki nan rejyon an rete ap kontwole kisa l pral pote, kisa l pral bay, sepandan popilasyon an bò kote pa yo Blaise, pou yo klè, se pa on kat an blanch, se pa on chèk blan ke yo bay a Lydie Fils-Aimé, y ap ret tann li nan kafou sa a. Moun yo rele l kafou tenten, paske li gen tout pouvwa nan men l pou l deside kòm chèf CSPN pou deplòtonnen entèvansyon ak operasyon Blaise Stephen.